Wè jodi an, m pa vin bere pèsonn sou latè. Bon, m kòmanse ranje kamyon an. M pa vin bere pèsonn sou latè. Ok? M pare pou tout moun ki pral gad videyo sa, yo pa, ki pa menm gad jiska la fen k ap kòmante. M pare pou yo. Ok? Wè jodi an la, m tou vini, plat manje m nan men m, kiyè m nan men m. Gade, m pa vin bere Pèsòn sou la. Jan ou wè nan tit lan e sa m pral di. Pa menm dèyè pèsòn sou latè. Jan ou wè nan tit lan. Ou boude ou fache zafè w. Men menm. Zafè w. Jodi a. Dèyè videyo sa son kolaborasyon. Afèk gade nou, si nou panse m vin bere nou. Bonswa. Ou map toufe, pot m ti dlo mwen. Bonswa. Wè jodi an ti moun, nou pral fon kolaborasyon ansanm avèk Rous. Chanèl li an lap nan deskripsyon an. Ok? Epi wap wè, wap wè, wap desann jis nan komantè, wap desann, wap desann, gade wap wè yon komantè ki epengle. Komantè sa e komantè Rous li ye. Wap klike sou fotol la ou prale wap abone ansanm avèl Haahhaa m pa jwe a sa nan men wap abone ansanm avèl Lè w fin abone ansanm avèk chanèl ous lan Ok map be ou Video sa bagay m tande m paka pale Bon pap kayem tou la wi. Kaye m tou la. Nan video sa m pral pale de 5 youtubè m paka wè, m rayi, m pa k sipòte. Gade depi m tande youtubè sa yo san m tounen dlo. Si w panse video sa ap enterese w, ou mèt ret jiska lafen. Si w konnen l pap enterese w tou. Nèg gad ti bagay la ti bagay reklam ou konnen pran ti ton an gad ti bagay la epi kitel kitel mache kitel mache ok si w panse l pap enterese w bizou kite bagay la mache that's it bon wè m mete kòs a bagay sa yo tou pou m vin pale san m pa pale plis mezanmi m gentan pale twòp ban m kite entwodiksyon videyo an la epi m ap montre nou.

Premye youtuber m pa renmen se youtuber ki fake. Youtuber ki fake. Youtuber lè w wè l dèyè kamera son lòt bagay li montre ki pa li menm vrèman. Wouch! Mezanmi timoun Depi m wè jan de youtubè sa yo gade tout sanm sanm tounen zen an melanje sanm melanje nou konprann depi w wè yon youtubè ou fake kòmsi yo toujou gon like depi w moutre bagay lan too much tankou ou ou ou ou act twòp Kòm si ou pa ou pa real. Sa wap montre an se pa li menm ou ye vre. M vrèman pa renmen sa. M pa renmen m pap renmen w. M pap renmen w, m pap abone a chèn ou, m pap kòmante videyo w, m pap gad videyo w, m pap like, m pap sipòte w ditou. Depi w wè son youtube ou fek, m ap pase trè sou ou. M pase ti trè tchip, tchup. Cute m pa renmen w, m pap renmen w, m pap renmen w ditou. M pa konnen si nou konsa tout timoun. Kòmsi nou gen 2 youtoubè yoww. Fò m di nou. Ou wè dezyèm youtoubè m pa renmen an e youtoubè k enteresant lan. Kòmsi yo toujou pòse wè lò kòmsi gen depi wè yo kòmanse gen kèlke abone woy yo fè enteresant, yo fè zuzu, yo baga woy m pa renmen sa, m pa renmen sa. Kòmsi lè w wè ou di moun nan. M te ekoutel kote wi. M pa gen sa pou m fè sèlman, m pa sesi, m pa sela. Yow, m jis di w m te ekoutel kote, ou jis pat wè mesaj la, ou jis di m, oh m pat wè l non, ou konnen tèlman gen mesaj bay sa yo that's it. Men, wè gen enteresant yo ye, gen yo li mesaj la, bon men sa k te ka tiye m ankò. Ou li mesaj lòt la, ou pa reponn. Abòne a yon kou ou li mesaj ou pa reponn. Mezanmi, men youtube m pa renmen an. Li enteresant, li zuzu, aloske l bliye 100 abone yo, li pa anyen. Si se pa abone an k voye w monte, ou pa anyen. Si moun nan pa t chwazi abone avè w, li te chwazi avanture l ansanm avèk ou, ou pa t ap anyen. Ou t ap jis yon moun ki chita la k ap fè videyo aloske pa gen moun k ap swiv li. Ou pa t ap anyen, nan plas kote w ye an, ou pa t ap la. Depi yon youtuber enteresant, m vre pa pa, m pa, m pa bagay. M pa mande w kòm si pou cool ansanm avèk tout moun, m pa mande w pou cool. M pa mande w, dayè m pa mande w pou cool ansanm avèm. Men, just, swa twa menm, ret nòmal, like, you know, pa fè enteresant, pa monte w epi w desann yon lòt. You know, m vrèman pa renmen youtuber ki entèresant. Humm, sa m pa mache pou nou ditou. Depi w wè yon youtuber ou entèresant sa m pa mache pou ou. M pa konn sa k fè sa timoun. M pa konn si m konsa tou non an. Fè m konnen nan kòmantè yo ki tip de youtuber n pa renmen. Youtuber m pa renmen ankò e youtuber k pa aktif. Kòmsi ou wè moun nan e chak 10 an l poste yon videyo wouch en si wè m abone yon chanèl wè e chak 10 an l poste yon videyo m dezabone m pa renmen sa ditou ditou epi lè w wè l poste sou 10 an li poste yon videyo 2 minit wouch a m pa renmen youtubè k pa aktif depi yon youtubè w pa aktif ou pa bezwen konnen m ap fanatik ou ditou m pap swiv ou m pap abone a chanèl ou m ap dezabone. Map dezabone, m pa renmen li pa aktif. Se pou toujou aktif, se pou toujou ap pote konteni. Kom si pa poste video pou nèk poste video pou poste tenten non. Men reflechi poste. Poste. M vreman pa renmen youtuber. Depi w pa aktif m pap fye m. Apre sa gen yon kalite youtuber anko ki pa fye de kantite abone. Kom si moun nan di w, oh m gen 10 abone. Oh sa 10 ti grenn abone te ye. What? What? Dosye wap, an kilo wap, pase pa mega wap, sa 10 ti grenn abone te ye. Yow, moun ki genyen 15 milyon, 20 milyon yo, gon epòk yo te genyen yon abone, gon epòk yo te genyen 2 abone, gon epòk yo te genyen 3 abone. Ou pa ka dim sa 10 ti grenn abone ye. Nenpòt kantite abone ou genyen ou sipoze fyè de li. Ou sipoze yow! Mwen menm gen de pwofesè m konn wè k antre nan sal, pa gen yon grenn elèv ki ba yo atansyon yo. Ou menm ou genyen 10 moun k ap gade w, ou gen 10 moun k ap ba w atansyon yo. Kounya ou soti pou di yoo sa 10 ti grenn abone te ye? M pa premè w. Depi w yon youtubè ou pa fyè de kantite abone ou genyen, m pa premè w, m pa p sipòte w, m pa p. Nèvè. Nèvè. Fyè de kantite ou genyen pou pi devan chak w ap gen. E sa k fè menm lè m te rive. Lèm mwen, lèm te gen, m te fon FAQ lè sa m potko menm gen 30 abone. M sonje Sira kòmante li di bientôt les 30 abonnés. Yo! Yes girl! Bientôt je vais avoir 30 abonnés! Ou ta pral di sa ti tag 30 grenn abone ye? No! I was proud, m te fyè, m te Yoohoo m te santi se pi gwo youtubè m te ye lè w wè m gen 30 abone m gade m wè m gen 1000 bon gon jou m gen 1000 abone gon lè on jou dimanch m gen plis 1000 abone like 1000 abone ajoute sou kantite abone m te genyen an lè sa son videyo m te fè videyo a te tèlman fè it bay sa yo. Se yon video an fransè kou li te ye tou, se yon story time li te ye, jou dimanch lan m pa konnen gen plis moun ki gade l, m vin gen pou 1000 abone nan yon jou. Oh my God, devine, devine yon moun ki fyè de 30 grenn abone l, li vin gen 1000 abone nan yon jou. Humm, humm, m te vrèman like. Sa k fè depi yon youtuber pa fyè de kantite abone w genyen, ou pa bezwen panse Dolly Lestèf ap renmen w. Ditou. Apre sa, dènye kalite youtubè m pa renmen e youtubè k pa janm pwogrese. Wouch. M pa renmen sa. Ou wè w pa pwogrese, chèche konnen kote pwoblèm nan ye pou w kapab rezoud pwoblèm nan. M pa konprann yon youtubè pou fè 10 an, fè 15 an ou rete a 10 abone. Non. Se pou w pwogrese, se pou w pran di nivo. Se pou fikse de objektif, se pou atenn objektif sa yo. Depi w youtuber ou pa pwogrese. Bye bye Nicole. Ban m tou fè foto, ban m tou fè yon ti foto. Bye bye Nicole, depi w pa pwogrese, m vreman pa p renmen w, m pa p sipòte w nan nothing, m pa p sipòte w nan nada. Ke an gwo se sa. Vwala se tout kalite youtubè sa yo ke mwen pa renmen. Si video a te fè w plezi pa bliye mete nan kòmantè yo Team Drôle de Steph, like, kòmante, pataje epi abone ansanm avèk chanèl la siw poko abone. Aktive klòch notifikasyon yo konsa chak fwa m poste yon video youtube ap voye notifikasyon ba ou pou di w ke mwen poste yon nouvo video. Donk an gwo se sa. Vwala tout le monde, ça a été un plaisir d'être là avec vous. Si wap gade jiske la mete nan kòmantè yon ti bdòl de sèl sa vrèman pèmèt ke mwen konnen ki moun ki gade videyo jiska la fen a trè vit nan yon pwochen videyo bay tout moun bay.